Frè Gab fò kanpe sou mizik li yo. Li di nan sektè evanjelik la gen twòp ipokrit, gen twòp ipokrizi. Se video sa ke nou pote pou ou jodi a. Map mande ou kapab rete, gade tout video yo a, nou vini avèk tout detay pou ou. Edo guys koman nou ye? Byenvini sou chanèl Meytayson tube ok guys Si poko abone fè sa kounya la wap wè yon yon bouton wouj ki make subscribe oubyen abone wap klike sou li pou kapab abone a chanèl la. Ou kapab klike sou bouton notifikasyon an yon fason pou kapab resevwa yon notifikasyon chak lè nou poste yon videyo YouTube ap voye ba ou. Pa bliye like video a kite yon komantè ok guys.
Bon! E m pap rete twòp paske m panse se dènye live mwen ap fè pou pou jiskaske m ap retounen ankò mwen oblije fè live sa pou m ka fon ti pale ansanm avèk nou paske gen anpil moun ki konn frè gab gan pil moun ki wè frè gab sou rezo yo gan pil moun ki wèm ap fè mizik rap e etan done nòmal m pa janm kache de kote jezi kris sòti ansanm avèm m te toujou di le jou ke swa m fè yon tenten swa m nan grimas swa m tonbe nan yon malpwòpwete m tap sanksyone tèt mwen bòt m di bondye mèsi se pa nan sa yo kem tonbe e M nan yon sektè, m panse ke gen anpil moun m te konn ap jije ki kite sektè a k al chante deyò a, m te konn pale yon ti jan mal ansanm avèk yo. M di yo gade entèl li chite, gade sesi. Men ou konnen ofon, lè m ap reflechi, mwen m nan yon sektè, espesyalman nan sektè pwotestan an, pi gwo pwoblèm nou gen se ipokrizi. Map chante andan sektè a m konnen rekonpans mwen nan syèl la liye. Mwen menm pèsonèlman m pa vle vrèman anyen nan men moun vre. E m pa may yon moun pale de mwen mal. Yon moun ka just moute l di nenpòt bagay. Lontan yo te konn fè m mal paske menm si map pran pòz kòmsi m fè figi m di men m gen santiman. Gon bagay yon moun di sou mwen l blese m. Gon bagay yon moun di sou mwen li ka fon gwo enpak sou mwen. Gon bagay yon moun di sou madanm mwen l yon ti jan fè m mal. Premyèman, m gen prèske senk an depi m ap fonksyone anndan sektè evanjelik la. M gen senk an. M se nèg, m pa kòmanse m jwenn yon kolòn. Zafè gen anpil nèg jwenn jodi a la, fò m ka mete nou chita pou m di n mesye se levanjil n ap fè ke n fè l jan pou n fè l la. Mwen menm m pa t rete anndan, m antre anndan sektè evanjelik la tout moun anbrase m, m te pase mizè tou. Lè m fèk antre anndan sektè evanjelik la, Le Seigneur fin geri m. M fè prèske 9 mwa ap pran ti fòmasyon, men sela pat sifi, ògèy la te toujou la. M te konn al dòmi sou dòmi dous pou yo te ka banm entèvyou nan La Voix de l'Evangile. M te konn ap avanse ap wè manman m ki te konn ap banm kòb pou m tal pran moto pou m al nan konsè. M te konn al jwe konsè, manman m pri toujou ap banm 100 goud moto. M pat rete konsa men m te kwè premyèman dan lapriyè e dezyèman nan travay. M te kwè, premyèman, m ap jene, dezyèman, fò m ka fè yon enpak tou, fò m ka travay. M se youn nan moun ki kwè nan travay. Anpil nan nou tou, nou pede ap priye, dèfwa nou pede priye, n priye, n priye, gen anpil bagay kòmsi n ta vle pou Bondye ba nou, nou pa jwenn yo, epi n ap blame Bondye, tandiske n pa janm fè anyen. Lè w fin priye, fò w ka leve pou w ka al mete an pratik sa w sot priye a. Menm jan avèk David, David te gen yon gwo Golyat ki te kanpe devan l, kisa David fè? David ale, l pran yon ti wòch li tire. Ou menm, ki ti wòch pa w? Anpil moun panse kòmsi depi w fin anlè w sipoze tou moute ansanm avèk yo. Ou pa on, m pa on asansè. Gen anpil moun, gen de moun Bondye met sou wout, se on pon l ye. Moun pa pakin sou pon. Bondye te ka itilize w pou w te ede m, men pa vle di pou m toujou ret ansanm avè w. Kòman bagay la vini anndan sektè a? Premyèman, nou gen on sektè evanjelik ki tèt anba. Gen bagay ke m wè anpil moun ap bwose yo pa vle pale. Mwen menm, m pa, m te rive nan yon kad napwè tout moun wè m pran rekil, e si genyen atis anndan sektè a la mwen salye yo pou bon travay ke yap fè anndan sektè a. Men gen anpil la k anndan sektè evanjelik lan. Yo konnen ke m pran yon ti, yo wè m pran bon rekil sou yo. Le pourquoi? M se yon moun, moun nan moun ki sibi. Malgre kòm si tout moun ou ka wè enpak ke map fè, m se youn nan moun ki sibi. Lè m di sibi, ban m pran egzanp ansanm avè w. M fon yon vant sinyati w men kote tout bagay la kòmanse? Yo won vant sinyati k fèt dan la glwa, yo won vant sinyati k fèt gan pil atis sekilye, gan pil moun ki jalou depi lò, ki pa pwoblèm ditou, paske elevasyon gen pri l, elevasyon mennen enmi. Si w, si w, si w pa vle gen enmi, si w vle fè levan, paske lè w ap fè levanjil la w sipoze kòmanse pran pozisyon. E kounye m wè prèske tout moun alèz. Lè kounye yon moun, depi w wè moun kòmanse ap take pou yo di a misye lèd, misye sou linèt se sèlman sa yon moun ka kanpe nan sektè a pou l di m. Mwen m di sa klè, m gen prèske 5 an depi m ap fonktyone nan sektè a, pa gon jèn fi ki ka kanpe di on lè m te pran m te menm bo avèk youn. Pa gon jèn gason te ka di m pran kòb yo m vòlè. Sa mwen bat pou m pratike des oeuvres justes de la repentance. Moun ki fonksyone ansanm avè m jodi a la pou m wè k ka kanpe anfas mwen. Men m wè gon gwo pwoblèm. M pa kwè se yon sektè nou p ap ankouraje moun epi kou moun nan chute nou di l payen. Nou pap ankouraje moun sou pretèks pou l pa ògeye, tandiske lè moun nan kite levanjil nou tout ap pran, nou pa menm al pran moun nan menm, nou tchòl nou just tou met pye sou kou l. Nap fon nap fon levanjil ke m paka konprann, nap fon levanjil mwen menm pèsonèlman se pa mizik ki fè m kretyen men se paske m kretyen ki fè map fè mizik. M pat vin jwenn de seri de moun mwen la map fè rap, gen anpil moun pou m wè anndan sektè a, èske nou konn travay map fè a ki ki valè enpak li fè sou jèn yo? Ou ekipe evanjelis? Anpil evanjelis yo rete sou Facebook wap pran de pwofèt moun nan pa sène wap konbyen nanm ko mennen bay Kris moun nan li pap gen de moun ki pap tande worship pou ou gen de moun ki pap tande ti mizik slow pou ou menm moun sa kap di mizik frè Gab la a li sanble bay lemond men kisa a kisa ke Noé te konstwi lach la avèk menm klou kiyès ki te fè klou yo Caïn. A kisa ke Jezi Kris te sove lemond? Jezi Kris sove lemond avèk yon kwa. Kisa lakwa ye? Bib la di ke tout ce qui est pendu au bois du calvaire est une malédiction. Bondye chwazi malediksyon pou l te beni lemond. Anpil nan nou, nou manke disèneman. Mwen menm m ka rive sou Fantom. Mwen m ka rive sou Izolan. M ka voye yon mesaj bay Wendyy k rive jwenn li. Ou menm lè w rete sou Facebook, jèn sa yo p ap tande w. Mwen m gen yon misyon. Mwen m gon misyon ou m gon misyon men kounye la konbyen fwa nan nou nou just kwaze bra nou nou just rete nap gade m pa gen pwoblèm banm kòmanse esplike nou nap kòmanse konprann eske n konnen m konn ale anndan sektè a m konn al jwe konsè nan kòf machin m vle ke nou konprann m vle ke nou konprann M konn al jwe konsè, y ap vin chèche m e nan kòf machin m prale. M konn ap si m jwe konsè, e nan kòf machin m ap retounen. M pa gen pwoblèm toujou. M ap soufri paske m konnen m pa gon karyè, m gon ministè. Sa m ap fè a la se le Senyè e sa fè chak de jou an jou. Gen moun ki pa t janm panse m t ap fè enpak. M se youn nan premye moun ke le Senyè, youn nan premye yo, paske toujou gon premye, m pa di m se, m se youn nan premye yo. Le Senyè fè premyèman m gon pye m anndan m gon pye m deyò a. M gon anpriz ni sou deyò ni sou anndan. M gon priz ni sou deyò e si kretyen pa ta tande mizik mwen ankò m pap fè pèt paske misyon m se pap fè rap pou fè kretyen danse men se ap fè m rap pou es payen yo ka tande yon mesaj payen an ka di m son ti mouton m gon lyon kap veye m dèfwa lal chita poul di kiyès ki lyon an epi nan panse l sentespri ka soufle l yon bagay m fon album ki rive fon enpak map esplike nou lèm fin fè album mete frè devan m premyèman m fon mizik m fon album preske pou kò m Non pa pou kont mwen. M fè l pou kò m men pa pou kont mwen. Eske nou konnen prèske tout mizik sou albòm nan se mwen ki te anrejistre yo pou kont mwen. M pa t gen yon moun ki te la pou ap pede pran vwa. Pou kont mwen m ap bat nay pou kò m nan yon stidyo. E sa fè m ap di tout moun la k ap gade, si w ap tann se moun ki pral poufou e fou w chire. Anpil moun, e sa fè wè gen de moun ki vin pwopoze w sèvis yo pa pran sèvis. Paske imedyatman ke fin pran sèvis lan, demen si Dye vle moun sa pral vin kanpe pou l di w mwen menm ki kes. Lè misye t ap batay mwen l te ye. Gen de lè soufri, aprann soufri pou kò w. Pou lè w ap rejwi pou bay Jezi Kris glwa pou di se c'est de l'Eternel que cela est venu. Anpil moun ap pale anpil ki just chita, ki just gade. Mwen menm gen moun ki kite sigarèt. Mwen menm depi lè m ap chante, m pran bòz nan men moun deja. Gade nèg kap fimen bòz Bondye itilize sam fè a m pran bòz yo pou m al jete le senyè fè gras map di nou klè m fon albòm map pale ansanm avèk tout moun m vle ke anpil moun konprann m fon albòm m anrejistre prèske tout vwa yo poukò m sak rive vin fè tout siksè sa. Mwen pran vwa a avèk yon kibòd wireless, mwen antre m fin chante, si l pa bon m pa konn, pa gon moun ki pou korije m paske tout moun te gen aktivite yo, epi dèfwa tou se pa moun ki lague w men se Bondye k vle pou vrè fòs ou parèt. Dèfwa se pa moun k abandone w, ou k ap chèche moun, dèfwa Bondye menm konn fè moun pa pa sou bò w pou w ka wè vrè kapasite l. E se depi apre albòm sa ki fè m pa konte sou lòm ankò. M kwè ke Bondye ka pase nan yon moun, men m pa mete tout espwa m, paske Bib la di, Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. M pa ka lage tout konfyans mwen nan yon moun, paske moun nan l gen feblès. M fè yon albòm, m fè l prèske pou kò m. Albòm sa kap bagay la, m anrejistre prèske tout mizik yo, m pran vwa, m fè take vokal la pou kò m. Lè m fin fè take vokal la, kounye a la miksaj la, m mikse l pou kò m. M tcheke yon moun anndan sektè evanjelik la pou l te mikse pou mwen, li pa mikse l pou mwen. Mwen m pa vin fè pèsonalite. E jou a sa kon ti jan te fè m mal, m pa di anyen. Moun nan ap li gade, l ap tande mizik yo, l ap baye. Kòm si bagay la parèt dekourajan, men m met tèt mwen dwat. Defwa lè yon moun lage w, se yon opòtinite l ba w pou Bondye mache ansanm avè w. Paske defwa Bondye pa ka mache avè w paske w gen twòp moun akote w. Defwa Bondye pa ka mache ansanm avè w paske w gen twòp kontak. Dèfwa Bondye konn fè tout kontak ou lage w pou menm pou ka tounen yon kontak. Jounen jodi a la gen de moun lè m rele yo yo kontan, tandiske lontan yo te konn meprize m. Poukisa? Paske m te travay e m kwè ke Bondye gen yon wout l ap fè. Ou konnen, lè m fin fè m bay la, m salye frè Alexis alepòk, li di m bon, si w tcheke moun yo pa mikse pou ou, se ke Bondye vle w mikse afè w? M pa kwè nan tèt mwen. M di a m pa ka mikse yon albòm. Men Bondye te gentan wè l. Dèfwa Bondye konn mete yon kapasite anndan w, yon potansyalite ke w genyen, le poukwa l mete l, li mete l spesyalman pou yon jou spesifik kote w ap bloke, ou p ap gen ni rele ni reponn pou l ka parèt. E sa fè si w pa kwè nan tèt ou, w ap bay manje, w ap bay bwè, ou pa ka kwè nan Bondye ke w pa wè. Ou wè preske chak jou m di senyè sa m pral fè vant siyati ap apwoche sou mwen lè gou a rive m bay m poup m mikse albòm nan nan yon kas albòm sa w ap tande m wè yon ti mouton m konn yo ka m mikse pi fò nan yon kas m pran tèks ba yo nan yon grenn spikè men m te gen lafwa m kwè ke ti sa m ap fè an kachèt la le senyè ka fè li ka ale de glwa an glwa. Lèm fin mikse album, kounye master album sa e bagay yo konn voye fè lòt bò. M di Senyè m paka fè sa yo, Bondye di m mete kapasite a kwè. Sim pat kwè nan tèt mwen ke Bondye te banm kapasite a, m patap sòti l. Lè jou ap avanse sou mwen, peyi lòk. M di yo sa kap pase? Lè peyi fin lòk, m di bon m gen bon jan pwoblèm. E tout moun ki la si w ka share live la, share li paske gon bagay gen bagay m pral di la, map fè yon ti rantre. Gen bagay m pral di m vle ke nou tande. Epi lunet la tou se pou trè byento. Si wè menm mizik map fè a m ka mete l de kote poum di yo lunet sa a se yon trè byento m di nou. On lè n pa panse trè byento paske tout bagay fèt avèk fòs e kouraj. M pap fè anyen pou m fè moun plezi. On moun ou mèt pale sou mwen ou mèt di m sa w vle ou granmoun ou konprann map avanse avè w. Ou konnen map avanse map avanse m di senyè m di senyè kisa map fè Bondye di m ale m pran album nan m achte l pou kò m san m pat ko janm fè sa yon fwa. Pa gen pwoblèm. Menm pwosede a, se mwen menm ki chwazi foto paske dizayne a pa gen tan. E kòmsi tout bagay te mele pou vant siyati a pa fèt. Nan nivo kòb, m pa t gen yon grenn sponsò. M ap rerepete l ankò. M pa t gen yon grenn sponsò ki te ban m vrèman kòb. Apa de Graftech ki te kanpe ansanm avè m, avèk Alelouya. ki te ka pèmèt pwomosyon, Graphtech te ban m sponsò, m pa t gen yon lòt moun la ki t ap voye kòb, se te des frères et des sœurs ki te konn ap voye ti 50 dola, sa k ban m 200 ki di bay, mwen konpile, dèfwa e sa fè Yo, lè Bondye konn met sou kè w, paske pou w mande yon moun fò w gen imilite, e pa tout moun ki ka mande, gen moun ki pi pito mouri grangou ke l mande yon moun 50 goud. Yon moun m konn wè sou levanjil, m di Senyè kyès, lè l mete yon moun, m di, Etè, o moun nan di a pa gen pwoblèm, lè l pran l, kounye a m ap konplete ti bagay, men m te gen yon vizyon. Vizyon an pa t pou m t al plen panè minisipal, men vizyon an se te pou glorifye lenon de Jezikri. Èske n konnen, nan kole kòb, nan kole kòb, kòb la vin rive. Yo mande m 4 mil dola pou m pou diplike CD yo mwen. M pa gen kòb la rive. Se de frè k ap kole. Lè n rive, nèg la di konsa, menm si se te prezidan Jovenel, si w pa ban m 4 mil dola sa m pa p ban w okenn CD. M di, nan non Jezikri, Bondye m nan ap ba w li. Van siyati an, de mesye yo m poko menm bay misye kòb la. Lè kounye a m resi rasanble kòb la, Pou m bay misye? Eske n konnen pèsonèlman? Lè misye ban m bay yo, misye ban m 4000 posede, 4000 CD. Konnen se mwen menm avèk ekip mwen ki pran CD, posede, k ap foure CD anndan l, k ap foure CD anndan l, k ap foure. Vant siyati an pase. M pase anpil tan nan konsekrasyon. Bagay sa yo, e pa bagay pou n konnen, sa e bagay entimite m ak Bondye. Se sa fè lè w wè yon bagay ki fèt dan laglwa, fò w ka di ki pri moun sa peye. Se pa pi gwo pwomosyon ke m te genyen non. Moun pa ka konprann M pase m peye yon pri sou vant mwen. M peye dè jou pou m rete sou vant mwen pou m di Senyè m gon bagay m pral fè m pa paske m ap fè yon bagay ki se rap moun pa pran n oserye bon moun pa menm gen anpil moun anndan sektè a ki pa pran m men yo pa reyalize ki travay ke Lesenyè ap fè avè m Èske w konnen pandan ke m vin ap avanse m ap fè avanse m ap avanse m vin fè vant siyati kòb fèt m pèdi anpil kòb nan vant siyati a anpil kòb M pèdi anpil kòb. Kòb m te fè nan vant siyati a m ta sipoze fè plis toujou. Gagòt devan baryè, m pèdi anpil kòb. M di bon pa gen pwoblèm. Apre vant siyati a, m gen de seri de moun ki leve kont mwen. M sezi. M di depi wè satan reyaji e paske Bondye aji. M al fè yon erè. M al siyen avèk Sony. M ap ba nou, m ap kòmanse ba nou sa avan ke m rive nan sektè a. M konnen anpil nan nou ap gade. M konnen gen anpil nan nou ki ipokrit. Nou pap pale nap pran pòz e pwotes ou wè pwotestan depi lap depi wap priye ou pap veye ou pwotestan ou ye paske depi dyab la anvayi ou pap konnen paske defwa lè dyab la bezwen tou yon zam poul frape yon lòt se poukisa se oul toujou jwenn poukisa kòm se ministè nou sa pou nap detwi lòt moun kòm si nou fon ti pil nan sektè an fè gwoup nou fè kolòn epi piske moun pa pale epi nou panse nou chè nou pa chèf gon lè banm di n 2020 sa epa 2020 sa epa moun kap chanje e vrè vizaj yo k kòmanse parèt sim fò pap parèt kanmenm m paka ap ret la toutan M pa ka ret la toutan, m la epi m ap bay figi m ap parèt kanmenm, m pa ka ret la toutan, vin monte sou Facebook pou m ap vin pale de Jezi, depi m fake m ap parèt kanmenm. Makiyaj pa dire pou toutan, makiyaj la pa ka dire pou toutan, makiyaj la depi l pran lapli l disparèt, makiyaj la depi l pran lapli li gentan disparèt, depi tout moun ki makiye, tout kretyen makiye y ap wè anba nou tout, si n san kilòt, si n a kilòt, si n a slip men y ap wè anba nou tout, nou pa ka bay Bondye. Ce que l'homme aura seme il le moissonnera pa gen moun ki ka moke l de Dieu, on ne se moque pas de Dieu map di nou klè lè map fè bagay la map pase mwen men nan batay m ye sim ka la jodi a la se nan batay m ye sim pa tap batay sektè a manje m sektè pwotestan premye bagay yo pap ankouraje w depi w gen yon potansyalite yap itilize w pou yo detwi w kou fini w pa bay randman ankò yo jete w se premye pwoblèm m gen ak sektè evanjelik la depi moun nan konvèti Li gon bon temwanyaj, yo pa analize l, yo ba l mikwo pou l temwanye, lè yo fin ba l mikwo, lè moun nan gon pwoblèm, yo moute yo detwi moun nan. Se sèl sektè ki ou s on sòlda ladan l, depi ou pran bal, yo menm ankò k fin touye w. Kounye a la, jounen jodi a la, pou m vin kanpe kounye a m vin ba nou detwi m? Non e lè yon je m t ap fè avan m t ap fè rap. A e e sa fè e pa rapè ak te, e pa rap m toujou di sa m pa yon kretyen k ap rap, m pa yon rapè kretyen m s on kretyen k ap rap. Èske w ka konprann? Pandan ke m ap avanse. Mal siyen avèk Sony, bay Sony, m di kèt son opòtinite pou m ka fè mizik ayisyèn nan rive lwen. M wi m siyen avèk yon konpayi entènasyonal. Yeah, li pa fè bri ou konnen, gen anpil moun e pa rayi yo rayi m nan, e paske yo pa renmen Jezi wi. Gen anpil moun ki di wi m sou alyene, m fyè si se, si kwè nan Jezi son fè m alyene anben m fyè dèske m alyene. Paske Kris m'a chanje, il est vivant e m fèk kare pran pozisyon pou li. Paske nan tan la, levanjil pa ka fèt pandan m la m'ap bewo ou. Kounye w yon moun ka gen pwoblèm avè m ou fè tenten ou pa ka zanmi m kote m ka chita yon nèg k ap fimen bòz ou nan ipokrizi ou ret lakay ou m pa zanmi w m pa patnè w pa tcheke m m pa nan grindan ansanm avèk nou paske m wè nou plis vle fè moun pa fè levanjil paske depi w ap fè mizik anndan sektè evanjelik la ou gen 70 pousan chans pou ta chite ou gen prèske 70 pousan chans pou w pwotestan ou gen 70 pousan chans pou w pa sove Paske depi wap fè mizik, menm moun sa yo k swadizan diw yap kore w la, piske w gen siksè yo pa genyen, yo vle depi w fon siksè pou tou pran yo tou pou mete sou do w. Non Bondye, chak moun gon wout. Mwen menm kap fè tan sa la Bondye ban, ou menm tou ou gen tan paw. Si yo banm kanè se pa trèt pou trèt mwen e se pa rayi pou rayi m, men fòw kontan si on elèv jwenn kanè se tout klas la yo pral bay. Si Bondye pase yon kote avèm, se pa konsa pou gentan kanpe pou di yow, non gade sak pase misye la, men fòk an tann tou paw, tann tou paw. Eske'n konnen map map m pral ba nou e e pa zen'm bezwen map ba nou zen. Lè'm fin siyen avèk Sony, sa te trè mal pase. Sa mal pase, yo yo di y'ap fè arete'm, m pa konnen, m gen 42 mil euro pou yo te ban'm pou'm te bay, yo menase'm, yo joure peyi an, kòm si nou, yo pale de ayisyen trè mal, se sak fè'm te vrèman fache. Satan pase epi l'ap eseye. Yo di m pap ka fè mizik ankò. Yo bloke non Yo delete video m sou youtube Si na gad sou youtube nap wè m pa wè video m pap tounen Nap wè m pa wè plizyè video Konba yo ap fèt Map avanse map batay Map avanse map batay Men mwen menm sim ke m gon madanm kounya M pral vin bay komsi nou vin detwi m pou m pa gentan jwi l Map avanse map batay Jiskaske kontra vin tèt anba, m rele Bondye. M di, Senyè, se mank de disèneman. W ap fè yon wout, e ou ka fè l. Ou pa t bezwen Sony. M mande Bondye padon. M lamante jiskaske nèg yo lage m, paske nèg yo te toufe yo t ap toufe m. Yo gen tan moute, efase non m sou plizyè bagay. M oblije chanje. M oblije chanje non m. N ap wè se Frère Gab ki sou YouTube mwen. E te Frè Gab, men frè, frè Gab la te vin gen pwoblèm. Le Seigneur fait grâce. Men kounye a la, m ap poze nou yon kesyon. Nou renmen m? Anndan sektè a. Ban m poze n on kesyon. Konbyen fwa n ap pale m mal epi lè nou wè m n ap vin ban m bèl dan? Le poukwa m fè sa a pou nou. Ye, paske gen moun ki pa konvèti. M ta sipoze rele nou. Men m, si gen moun si m rele m m konnen nou ka touye m. Ki enposib paske m poko vin fè misyon. Ban m kòmanse poze. Èske n konnen? M al nan sektè a. Reyèlman menm si pa gen kòb. Poukisa yon atis evanjelik lèl bezwen pou lèl gon pwoblèm se se kèt pou yo fè pou li. Poukisa yon atis evanjelik lèl gon bon se pa sèlman evanjelik men poukisa yon atis nan sektè a poukisa video nou yo paka de standard. Nap sèvi yon gran Bondye poukisa nou toujou gen yon bagay poukisa e nou menm ki priye plis nou pral èt mizerab. Poukisa? Kòmsi levanjil nou an Bondye pa konnenl? Poukisa nou konsa? Nou la nap pede fè efò moutre ke nou renmen moun, nou mechan pase ki, kòman kòman ni anndan sektè a konsa? Pou animatè gen pwoblèm animatè pou youn pa ka di lòt, pou pou pou atis gen pwoblèm atis, pou medya gen pwoblèm a medya. Pou kisa nou pa ka ini nou tou pou nou bagay? Kote vagabon ap met tèt yo ansanm, kote moun ap fè fo paj sou youtube pou yo detwi moun, pou kisa nou menm tou ki se ki swadizan aple de Dye nou pa ka met tèt nou ansanm pou nou fon enpak? Pou kisa depi moute fòm ta kraze w pou moute? Pou kisa l konsa? Poukisa? Ban m ba nou yon bagay. Èske n konnen gen moun jounen jodi a m wè k ap pale m mal? M te konn al jwe konsè pou yo e twa grenn jumeks yo te konn mete yon sachè pou mwen. M pa t di anyen. Youn nan rezon k fè m pa vin fè pèsonalite, m pa pral vin fè moun. Paske mwen menm m konnen w, m padone yo men gen yon lòt moun nan tèt la l bagay. M gen pwoblèm yo ta rele m twa jumeks non. M al jwe pou m pa mande yo e twa ti grenn jumeks yo mete mwen nan yon sachè. M wè l k ap voye m nan yon kòmantè, m di yo men moun sa w gen yon pwoblèm. Poukisa m fon vant sinyati le senyè se Bondye kap fè wout a moun mwen m nan wout pam Bondye te di lap levem ou menm kisa Bondye te diw ou pa ka yon kretyen si w pa gen apèl si w pa konn kisa Bondye te diw que veux tu que je fasse se te premye kestyon apot Pòl te poze se te premye kestyon apot Pòl te poze pou mwen pou m la map fè efò m la m ka rive map fè live avèk de gran atis kiyès ki te konn ap fè yo avan nan sektè a byen ke se pap vin fè pèsonalite mwen epa mwen e Jezi Konbyen fwa nou pran jenou nou pou mwen? Lèm di map pale de poz, m fin fè video, m tonbe dyab, m fon video ki eksplisit, gen moun ki pa konprann ni m pa gen pwoblèm, ou pa ka tout sa wap fè pou moun ap konprann ou. Dèyè m di nou sa, m plante anwo rasin mwen tèt anba. On moun ap gade m, m plante anwo e sa fè mond lan wèm tèt anba. Ou pa ka wèm menm jan m di w m son moun fou, on detrake m ye pou Jezi. Paske m di son tan kap rive pou m wè kòman ke map rive nan on nivo pou m fou pou Kris. Banm di nou. Poukisa? M pral ba nou yon bagay ki pral bay. Eske w konnen, mande Senyè a gras, paske gen m pa m pa m pa kwè nan avili lè m di m pa kwè pou m al pran yon moun la k fè m yon tenten pou m al m ba yo m gentan padone w deja. Bon ban m di w yon bagay, eske n konnen, m ap ba nou story sa paske m oblije ba nou l. Menm nèg sa t konn vin banm 3 ti jumex ma jwe epi male m konn ap pral sot nan konsè lontan sa pyem fè wout la wi ou konn poukisa m pa plenyen paske gen lekòl son lekòl li ye ou konn poukisa m pa plenyen paske son lekòl fòm fè ti wout mwen a pye pou lè Bondye banm machin nan poum pa ògeye fòm fè ti wout mwen a pye pou lè Bondye levem poum ka gade moun tou. E pa moun non m pa ta epole nan sektè a. Ou konnen gen anpil moun spesyalman nan rap evanjelik. E pa pibliye m pa ta pi. Gen moun mwen pibliye afè yo. E kòmsi mwen dwe nèg la sa. E kòmsi m gen yon paj pwomo. Si nèg la vin tcheke m, fò m pataje pou li. M pa dwe moun. Si m fè l yon bagay li travèse m. Si l pa travèse m e nòmal. Menm moun sa ou chita avèk yo. Se pa pwoblèm ke nou gen. Se yon mesaj ke m voye m di fò n kòmanse ini nou. Menm moun sa ou chita avèk. Ou konnen lè ou kase lakay mwen gen moun ki kontan nan sektè a. Lew kase machine mwen gen yon group nou bay neg yo di yo manyen frè a mwen ki moun wi swa dizan ki lak ansanm avw se konfo wi mwen ki moun ki la wi ki lak swa dizan se konfo kap priye lew kase machine mwen yo kontan oh yo manyen frè a yo manyen frè a yo manyen frè a. Moun sa yo. Kounye la m pral nan grenn. Lè m fin fè video a, m wè gen anpil moun. M pat panse sa de nou mesye. Nou konn tèt nou, nou te fè piblikasyon, nou pat site non mwen, m paka site non nou. Nap tire pwen sou mwen. Mesye n gen nimewo m. Si m ta fon fot, kontakte m. Si m ta fon erè, Rele m, frè Gab, e pa kòmsi, menm si m ta yon pèsonaj piblik, kòmsi pou lòt moun, men nou konn, nou gen nimewo m. Frè m, gon bagay m pa fin konprann, kisa l ye? Si l pa bon, korije. Epi nou moute men, epi n ap kraze, epi n ap frape, epi men m la m chita. M gen pèsonalite tou. Dlo konn sot nan je m tou. Dèfwa m konn ap rakle devan Bondye, paske m santi dèfwa, m ka tonbe, m ka di yon bagay ki twòp pou mwen, m ka al di yon tenten, se yo poukwa. E le poukwa? M santi yon lè ka rive epi m antre nan manman yon moun. M santi yon lè ka rive epi ki sa k pase? M wè kòm si moun ap pran kòm si lè w se kretyen, lè w se kretyen, ou konprann, e kòm si w pa gen pèsonalite, w pa gen karaktè. Se yon moun wi k la a. Kap eseye detwi tèt li pou Kris parèt wi, pou m ka on lè m ka di si je vis ce n'est plus moi qui vis wi, si Apot Pòl di ce n'est plus moi qui vis se ke li te konn ap viv wi, men se Kris ki vi an mwa, se yon tan k rive pou m ka fè Kris depatcha m, men si m te fin mouri m wè m kòmanse ap resisite men omwen fò m kòmanse pran tan, m gen prèske 5 an m ap frape anndan sektè a, ban m ba nou premye, ban m ba nou prensipal rezon sa ap fè bri m ap oblije di nou l. M salye chak grenn moun ki share live la. M salye chak grenn moun tou k pèmèt live la rive nan nivo a. Nou beni non Jezikri. Paske Kris pran m, moun pa t kwè bagay m te di m efekte. Yo pa bezwen kwè m. Si yo pa t kwè nan Jezi k te mouri resisite, yo pa bezwen kwè m. M gen twòp bagay si m ta bezwen fè buzz pou m fè. Kris pran m, m pa t moun. On anyen m te ye. On avadra. On chyen. On vye bourik. M pa gade tèt mwen kòm etem, m di Senyè a, silteplè pa kite m gad tèt mwen kon atis. Paske m pa merite Jezi sa. M pa merite l. M pa merite pou m ap kenbe mikwo. Mwen menm, lè m ap wè valè Bondye, m wè e pa mwen k pou t ap kenbe mikwo. Dèfwa m santi m pa diy. Gon lè Bondye, se lavwa de Dye di m, pa janm repete sa. Mwen menm se gras la. Si te si w te meritel li pa tap gras ankò. M di senyè, m konn di senyè m pa santi m merite w. Paske dèfwa m konn ap rive m di kèt, poukisa m merite tout bagay sa w ap ban mwen men m pa travay pou yo. Men kòman w fè yon sektè ki la, swadizan moun ki di l renmen w, swadizan moun ki di l renmen w, ki di l renmen w k avè w, nou vle detwi moun. Poukisa? Eske n konnen gen yon pastè k manke fè arete m? yon pastè. Eske ou konnen yon pastè, yon pastè, yon pastè ki manke arete, fè manke arete, ki manke fè arete. On moun ki, ki on pastè. Ou konn poukisa m pa vin site non legliz? M pap jije ansanm avè nou. Paske gen moun ki kreti, ki pa kretyen k la. Men si m t ap jije, premyèman, e, e, e, a e devan, devan, devan lasanble dè sen, m ta pa site non nou. Ban m esplike nou. Eske n konnen gon lè m gen pou m al jwe nan lòt peyi, bòt ki se Sendomeng. Moun nan pa ekri m pa dil anyen tou mwen menm m kite le Dieu de justice pale m te m gen pou m al jwe sendomeng esay lè nap pran pòz nou anndan sektè a m wè nou nou vle mete moun pou moutre moun awogan epi pa janm konfonn sa pa konfonn awogans avèk adiyès humm moun nan gen dwa moun nan gen dwa gen adiyès men l pa awogan non. M paka vin sou Facebook la pou map tenten moun. Dayè nap wè vagabon vin pi anraje sou Facebook la, nenpòt moun ka fon tenten kòmantè jis pou yo ka detwi w. Gon moun ki pale de vès mwen talè a, map gade yon ti floto flou l genyen. M te ka m te ka frape l, m te ka gade gade sesi. Men m di non men poukisa mal bay repons pou mal dil sesi. Non. Eske n konnen pèsonèlman m te gen pou mal jwe sendomeng. Gon pwoblèm. Pou bagay viza lepòk peyi lòk. Lè m gen pou m al jwe Sendomeng nan yon gwo asanble, pa gen viza, m pale avèk pastè lan, pastè an di konsa, l ap siyen yon papye pou l ka fè m pase. sou fwont e lap e lap fèm pase paske pa gen li pa konn jwe kout kat sa se pa pwoblèm non li di lap se ou konnen m santi m ofisyèl m tèlman vin santi m pi enpòtan paske ou konnen lè lòm ap eseye pouse w m di kèt yo pral ekri konsila an mon non bon mwen menm m santi ke m vrèman epanouyi. Epi pastè ale li siyen li di lap bay pou mwen epi map tann epi le jou pou mwen ale mwen ale rankontre moun nan paske m panse se machin li bay lèm rive e sa anpil moun ka joure mwen menm non legliz yo pran swen m spirityèlman ki fè anpil bagay yon moun ka di a monchè wap pale de pastè yo sa rete papa spirityèl mwen se mon père spirituel e nan li m pwize ou ka pa renmen pèsonaj la mwen menm gade fwi ke map bay. E, si yon moun vle jije m, jije m selon zèv mwen, pa jije m sou linèt mwen. M mande konbyen fwa, èske, ban m di yon ti koze tou, yon ti parantèz. Nou pa konn konbyen fwa m peye kay pou moun, nou pa konn konbyen fwa m peye lekòl pou moun, nou pa konn konbyen fwa m ta menm peye, vle bay, kontribye nan inivèsite moun. Ou konn poukisa sa yo pa p janm piblik? Paske si m fè l, gen de seri de gras mwen pap ka tire sou vi m ankò. M pap la pou m ap chèche la valeur des hommes. Mwen m la pou m avanse. Men nan taktik ke m resevwa nan legliz mwen, premye bagay mwen rive, mwen di frè m, m gen pou m al Sendomeng sèt, pastè a te di l t ap ekri yon lèt, silvpleplè èske w ka fè m wè lèt la? Frè a rale bousi l montre m pyès li. Lè frè a rale bousi l montre m pyès li, li di m bon, li te e e sekiri e e polisye lòt bò a, Li mouri medsen eksetera. M di frè m, e pa sa k enpòtan pou mwen. Sa k enpòtan pou mwen, silvouplè, moutre m papye a. Li di non, m sou abitye sou fwontyè lan, m ap ka mete w nan bis lan, yo pa bay. M di non frè m, mwen pa gen paspò, m pa gen viza. E a mon grand etonman, gen yon moun ki te nan sektè a ke m vrèman apresye. M panse ke lè l t ap fè l la, l pa t menm rann kont. Ki la Li gen paspò l gen viza Frè a di m mèt a Frè a di ou ka ale wi M pa t atann repons sa nan bouch li E m konnen si l ap rive sou mwen m a tou di l sa paske mwen menm m padone tout bagay Lòt nèg yo tout nèg gen paspò a viza sof mwen menm paspò m pa gen Nèg yo di m moute Si m moute nan machin nan. M mele. Lè m ap reflechi, m di non frè m, m pa ka pral fè yon bagay legal d'une manière illégale. Mwen p ap moute nan machin sa a si ke nou pa wè papye a. Misye rele m, nèg yo fè anpil pale pou yo konvenk mwen. M di non, mwen p ap moute nan machin nan. Èske w konnen, imedyatman ke y ap presire m, presire m, presire m, m di bon mesye m pa pral ankò. Fwase konsè la te te an pi ta nèt. Yo t ap fè m ale depi gran maten, m kwè nan entèval maten pou m te ka gentan rive pou konsè la nan nuit. M di m pa gen pwoblèm, m t ap fatige. Èske ou konnen pandan m pral moute, m genyen manadjè m nan, Lesenyè itilize li fè yon sonj, li di, Frè m, pa moute machin ou pral moute a. M sot wè w nan yon machin, pandan w moute machin nan, m wè yon ekip Dominiken kenbe w. E pa bagay kem tap bal detay. Li di m wè yo kenbe w, m wè yo tèlman bat ou yo pase w sou tele kòm ilegal. Non w sal, yo retire linèt ou, ou parèt lèd nan ekran ou gen san sou ou, yo bat ou kòm etan w ilegal. Ou fèk sot fè yon vant siyati yo pridan. E ou konn sak te sove m ki fè m pa tonbe nan sa, pandan semèn nan Sentespri ap di m pridan, pridan. E sa fè yon moun ki la, ou ap fè levanjil sa san pridans, ou se manje dyab, ou fini avan lè w. Pa kite moun ap itilize nou. Ou gen yon talan, ou gen yon don, tann li. Paske levanjil se pa yon kesyon pou ap kouri a vitès, men se yon kesyon pou gen anndan. Ou gen dwa gen vitès la vre, ou fini pa k bouke nan wout. Levanjil se moun ki pèsevere jiska lafen. Yon moun ki pral Senmak, ki pete kous kouri, lè m rive nan stasyon Gonayiv, wadèvè kote a, w ap rive pa kanpe kanmenm. Paske fò w pran souf. Men gen yon moun k ap mache, k ap fè plis tan ap mache. Ou menm ou k ap kouri pandan yon tan. Pa kite moun ap itilize nou mal. Eske ou konnen pandan m al fè tchèkòp sou nèg ki pral mennen m nan, pandan m chita, m di frè m sa k pase, epi m kòmanse ap pale avè l de levanjil, misye di m li gen yon machin li vann yon frè l, epi machin li vann frè l la, frè a touye yon dominiken avèk machin nan. Sa vle di l nan gwo pwoblèm avèk lajistis dominikèn. E se li menm ki ta pral pran m mete m nan machin li pou l al fè m chita, epi pou m ale nan dimanch maten pou m al chante m se yon ti mouton, m gen yon lyon k ap veye m. Moun kap di poukisa map bouje nou pap janm ka konprann mwen. Nou pa nan plas pou n pa gen menm bagay. Menm pastè a ki ta pral fè m ale sendomeng ilegal. Li pa janm ekri m ankò. Li pa janm ekri m ankò. Li pa janm rele m ankò. Yon pastè ki ta pral fè m antre ilegal. Tout sa yo mwen toufe yo. Paske m toufe yo m egare. M pa wèl e sim moute machin sa e tap youn nan pi vye moman nan vim pou dominiken al bat mwen pandan ke mwen menm nèg yo ta pral pranm paske depi moun nan map diw klè bon m pa konnen m panse ke menm pastè a tou li gendwa pat menm rann kont paske m pata kwèl tap fèm yon bagay konsa de son plen gri m pat gen pwoblèm avèl m pap site nonl m pap janm vin la poum ap batay li men map diw klèman eske'n konnen nonm ta pral site mal. Non m ta pral site mal, m pa tap ka chante ankò, m tap imilye, ki poukisa paske gen youn nan moun ki nan ekip mwen yo k tèlman wè priyorite l epi li menm li pa konn kisa m pral fè l ekspoze mwen menm pou pou li menm pou enterè pa l ka pase. Kounye a nan sektè konsa, kote m ap redi, m ap avanse, m ap frape, m ap travay, m ap batay, m ap bat nay, m pa kwè gon moun ki bat nay ke mwen non. Lè m resi pran ti lip vyann sou mwen l gentan al ankò wi, se pase lip vyann e touris li fè sou mwen wi, lè ti vyann nan pase sou mwen yon touris li fè, li pa rete non, m ap avanse m ap avanse epi m kòmanse ap fè ti efò a epi epi epi e rete m rete m wè m remèg ankò kou m ta resi ap fon ti tete nan figi m wi, m ap bat la e m ap fè mizik, m ap travay li, mizik yo vin gon modènite ladan yo ki mache avèk tan an, paske m pa ka ap fè levanjil, gen anpil moun k ap di m se worship, kibò k ekri ki ki mizik pou fè? Ki bò anndan bib la t ekri ki mizik pou fè? Ou pa gen okenn kote ou ka di m banm ki tandans nan tan an. Ou pa konnen l. Men piske nou paske moun anpil moun ki nan levanjil pa menm konn sa k levanjil non. Gen anpil moun si m ta mande w banm definisyon Jezi nan live la la ou pap konnen. Paske nou gon legliz ki pwofetik e apostolik. Jounen jodi a la apostolik e pwofetik. Sorry, jounen jodi a la, nou gen yon ekip moun ki rete sou yon baz pastoral sèlman, k ap ban w levanjil. Non, levanjil la te bati premyèman sou le fondman dè zapot e dè sen pwofèt. Se yon legliz ki apostolik e pwofetik li ye. Jounen jodi a, moun nan sèlman mouton, li pastè, li dyak, men li pa kan, li pa manyen okenn lòt touch. Apostolik lan, ki vle di apostolos, ki vle di se yon anvwaye. Lè Jezi Kris t ap di, ap, m a, je, je vais envo, je, a, m ap voye, li di konsa, Pierre Pierre, sous cette pierre je bâtirai mon ecclesia Ecclesia vle di egliz Egliz sa l sinifi Li ecclesia vle di Se t on gwoup de moun ki te la A lepòk nan Grès Nan Grès ansyèn W ap wè Kote moun sa yo Yo te konn ap siyen dè dekrè pou vil la byen mache Jounen jodi a Lè Jezi Kris te di M ap M ap M ap etabli legliz mwen M ap voye dè apot Wòl apot la se kisa l ye Li vini la Li vini poukisa Pou l ka vin enfliyanse sou ou Pou l ka transfòme ou M vin wòl apot la. Mwen si m vin nan mond lan m pa pou mond lan men fò m ka enfliyanse mond lan pou Jezikri. Men kòman m pral fè l? M pral enfliyanse mond lan avèk bagay mwen? Non! Jounen jodi a la, yo ba li anpil. Ebyen nou ta sipoze adore Bondye sèlman an ebre wi. Poukisa n pran lang peyi an? Bagay sa e bagay monden yo ye. W ap wè gen anpil moun ki pran melanj, yo fè dis, yo fè dat. Mwen menm m pa rantre nan tout sa. Pou m di w. Dezyèmman, m konn al, èske w konnen m konn al chante nan legliz? Piske map chante mizik verite paka kache se moun ki banm woulib pouki lagem lakay mwen annapre menm dlo yo pa ban mwen paskem vin la map se yon kresyon levanjil gen pastè ki konn relem ki di bay mizik bay pastè bay pa chante yo nan legliz mwen an m oblije koube m paka vin fè dezòd nan legliz lan sou pretèks se mwen ki pi gwo evanjelis non mwen m santi m fè twòp m santi nan moman an lachem vle moute Lèm di lachèm vle moute, m santi m vrèman kòmanse vle dekonekte de Dye. Koze kretyente kon atik, m salye Erica avèk tout moun li, tout tout tout staff li, yo te ekon atik ke m son akro dè rezo sosyo, etc. Salute mesye, kòm nou konn wè m toujou ap pòs, nou prèske tout moun di sa yo vle. Nou pa gen pwoblèm, nou mèt moute sou do a, n fè sa n vle, yo te di dpi mal menm de Kris. Men, m konnen m pa gen pyès pwoblèm a moun anndan sektè a, men poukisa nou rayi m? Pou yon moun kanpe pou ap bay manti sou mwen live nan figi m sou Facebook preske chak fwa nan pale de bagay maryaj nou pa nou pa ta sipoze pale gen bagay ki pa konsène nou mesye gon moun m wè men pandan m yo anonse poz gon moun m konnen k pale m mal ki ipokrit gon lè gon moun èske w konnen gen moun k ap chita avè w gon lè gon nèg ki di konsa ajan dyab ou ye Wap fini mal sal di anatèm nan non jezi kri lafimen gen pou sot nan tèt ou konsa nèg a dim konsa nèg a dim poukisa paskem pa metel son plas mwen yon mizik li tretem de ajan dyab e lè sa m nan machin map tounen tefòn nan sonnen m just dekroche machin nan te tefòn nan te sou bloutouf machin nan gon moun ki ap depozem ou ou lib wi epi m tap fè mizik nan machin nan. Epi m tande, alo frè Gab, eey sa, bay, epi m tande lajan dyab. O e konsa pou l ye la fim ap sot nan tèt ou, y ap trete m de engra men. Bon mezanmi o. Lè nou vin pran moun n ap kraze, n ap fè dis, n ap fè dat. M salye Carl Foster tou ki ap fè yon trè bon travay tou. M salye Meyer ki ap fè yon trè bon travay. M salye chak grenn medya. O mwen m salye tout moun nèt. Mezanmi tout moun k konnen k gen pwoblèm a moun ann met tèt nou ansanm non ann met tèt nou ansanm non ase ba yo ap degingole nan ta prive se madan papa se kawach se krèy se oasis se sesi men men nou menm kisa nap fè pou n enpakte mond lan pou jezikri èske nap rete konsa nap kwaze bra nou èske lè nap moute nap det kisa sa rapòte nou lè nap detwi lòt èske nou konnen sektè evanjelik la gen gwoup pou yo kraze moun. Epi n ap pran pòz nou, lè nou vin moute n ap vin pale de Jezi. Anpil nan nou, si n t ap gade sou vi nou, nou ta sipoze ap rele anmwey wi. Mwen menm se youn nan rezon frè m ap poze. On telefòn ki itilize twòp batri l ap fini pa fini. On machin ki mache twòp, l ap fini pa pran pàn gaz. Mwen menm fon ti poze. Paske wout la twò long. Pandan m wè ti ponp lan ban m foul tank mwen. M fon poze. E pa mizik lan? M fè m fon ti poze. Nou mèt fè mizik nou. Paj sa Map just pataje mizik moun. Paj sa ki paj mwen Jiskas m si Bondye pèmèt m retounen Mizik m santi k travèse m yo ma toujou lage yo Nan studio a ma ma ma paske aktyèlman la se sa map fè ekri mizik pou moun Fè mizik m fè anpil mizik pou moun m pa bezwen kredi pou moun ap vin se sentespri k ban mwen Ma ma fè mizik pou yo Ma toujou fè mizik pou moun. Map fè mizik pou moun, ma toujou ekri, ma toujou bagay. Na pase nan studio a, nap la, ma ede. Men kounyè la m fon, m poze. M poze. Paske m wè si m kontinye konsa, yon lè m ka joure. Yon lè m ka joure, yon lè m ka ba yon nèg yon fay. Yon lè m ka, m ka, m ka antre nan manman yon moun ke m pa ta vle. Paske imedyatman ke m nan kò sa ki gen lachè, a nenpòt kèl moman, ansyen, ansyen nati w lan, vyè òm nan, li ka vle refè sifas. Paske lavi kretyèn se yon konba l ye. Lè m santi lachè m ap moute, m di non, m fon kanpe. Lè m santi lachè m vle moute, m di non, se batay li ye, m pran sak mwen m jene. M pran, non, m fon poze. Paske m p ap kite moun detwi m. Moun ki la k ap bat kò yo, wè, san konte moun ke m jwe konsè pou yo pa peye. Imajine w si w envite m nan yon legliz. Se preche ou vin envite m preche, m pa ka mande w kòb. Ou envite m nan yon kwazad, m pa ka pral mande w, se nan kwazad. Men si w envite m nan konsè, fò m mande w, poukisa w mande moun yo yo menm? Poukisa w mande moun yo 500 goud, mwen menm pou, ou antre, ann pran yon konsè ki gen 3000 moun a 500 goud ki fè w fè 300000 dola, ann pran yon egzanp ou ta fè l konsa. Ou ta fè yon konsè prèske a 300 mil dola, kounye a la si w t fè yon konsè a 300 mil dola, omwen si m ta di w ban m yon ti tarif fò w ka ban mwen l, paske mwen menm m gen manje, m gen bwè, m gen madanm. E m pa konn konbe gaboubou gaba bagaba ika gabaonn ke m pral fè, men fò ke m fè yon bagay pou lè m gen yon pwoblèm pou m pa pou m pa vin mwen ekri sou Facebook men frè gad lopital an n fè kotizasyon. Fò m ka bati m tou, paske apart de ministè la m gen yon travay ke m ap fè, paske labib di konsa ke seli ki prèch levanjil viv de levanjil. Ou pa fèmen bouch bèf kap manje zèb la. M poko janm vin sou Facebook pou map kase ponyèt moun. Paske m kwè dan le travay. M kwè dan le travay. Si gon frè k chwazi fon kontribisyon, m di kèt e sa fè m toujou m tyen a sekrè pou m mande yon moun, Eske se Bondye vle k bonm kòb la? Paske gen anpil moun ki konn fin banm kòb, apre sa moun nan e kòmsi m dwe l tout vi m. Non! E Bondye w te di m ki te met sou kè w. Ou pa, m pa dwe w anyen. Ou dwa vin kote m di w non. E pa, e pa fake mwen fake, e pa blofè m blofè, e pa engra m engra. Paske w te di m le Senyè te met sou kè w. Bondye pa met sou kè m tou pou m ede w. Gen anpil moun ki panse m dwe yo tout vi m non, m pa mande anpil moun, m pa mande moun ke m mande se pou le ministè ankò a lepòk. Ou konprann? M avanse. Mwen mete, mwen te la, e gen moun ke e gen dwa e mwen ki te enpeche nou jwe konsè, m pa vin pwopoze mwen k viktim non, m pa di m pa fè moun, m pa di, m pa janm di m pa fè moun anndan sektè a, m pa janm di m pa fè moun, men e pa mwen ki enpeche nou manje mesye. Si n gen yon pwoblèm regle l. Mwen m te oblije fè ti pale sa ansanm avèk nou. M gen kèk konsè ki ke m rete pou m jwe di kote de Leyogàn, e kote de Miragwàn. M kwè m kwè rete 3 konsè, 4 konsè ke ki te pran avan kovid la. Paske moun yo te gentan ale fè depozit. Mwen m ap just fin klotire kontra sa yo. M retounen lekòl deja. Aktyèlman la m lekòl. M lekòl, m ap etidye. M ap avanse, m ap priye. On moun mwen lage tout mizik mwen yo gratis pou moun ki pa gen kòb wap ka download yo de kòmansman a la fen nap ka pran mizik yo nap fè sa nou vle avè yo e sektè a m panse ke nou tout la map kontinye priye pou nou priye pou mwen paske mwen m pa e pa dekouraje le m pa dekouraje se pa yon dekourajman map avanse map batay e trè byento m panse ke lè map retounen sou rezo yo m panse nap wè m san linèt. N ap priye, n ap batay. M di nou klè, m pa vin sou fè bòs. Jodi a la m si m te di m di m ap m ap etire linèt mwen, m panse live mwen t ap gen nenpòt 20 mil moun. Paske menm menm moun ki pa konnen m anvi konn sa k gen anba linèt mwen. Mwen pèsonèlman tout sa ke m di nou ka la gen moun ki prè m. M s on moun ki renmen ede moun, m s on moun ki bagay. M ap avanse, m ap batay. Paj la disponib pou on ti on on atis Ki yon bagay ki bèl m ka pataje l, m ka repataje l. Men m pap vin ba nou fin avè m nan sektè a. Paske gen anpil moun anndan sektè a nou pa tande yo ankò. Anpil m ap di nou sa, moun nou pa tande anndan sektè e pa hit yo pa fè ankò sektè a k manje l. Paske prensipalman m kwè Jezi ap tounen. Gade pou wè, wè si w bezwen konnen yon moun la nan moman an, tcheke pwofil yo. Kòmanse tcheke pwofil moun sektè a. Gade pou wè si yo pale w de retou de Jezi. Gade pou wè timoun ap di w non sa peche. Tcheke sou yo pou wè si y ap pale w de syèl, si y ap pale w de retou de Kris. Levanjil se kisa li ye? Anonse le retour de Christ, anonse la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Gade pou wè si moun nan sektè ap pataje mesaj sa. Yo pa pataje l. Se zen. Se zen. Se zen. Se zen. Yo fè group menm pou yo detwi moun. Lèm soti video a dènyeman, men kòe mwen se nou tou, dayè pi m di le Seigneur mèsi paske m pa konn vrèman al manje nan bòl moun, le pourquoi paske m konnen fò m kenbe dignité, men si pou m mande yon moun map mande l, si pou m bese devan yon moun pou m mande l padon map mande l padon. Men pran la grâce de Dieu, si Bondye mete yon bagay sou kè m fè m fè l, pou wè kòmsi m wè moun kòmsi nap ouvè kò nou, swa ann renmen moun, e konsa lanmou ye, nan nan nan nan nan nan ayy. Nan 1 Korentyen, nan 1 Korentyen, 1 Korentyen 13, k ap pale de lanmou. Al, al li tèt ou. Etire je a. La, etire, La charite est patiente. Mete non pou wè. Èske ou pasyan? Èske ou padone tout bagay? Èske ou pa pale youn mal youn lòt? E se youn nan rezon k fè m pran distans mwen sou prèske tout bagay. Sa m te oblije fè live la gen anpil moun ki te mande m poukisa m pran distans paske m santi ke si m pa pran distans mwen m ka vin tounen yon atis m ka vin tounen yon sipèsta e lakay Bondye pa gen ni sipèsta ni atis gen yon sèl atis rele Jezikri si mwen menm m pa ka sèvitè ke m pa chante ankò si mwen menm m pral santi se sa k pral vin fè m de bagay ke m pa chante ankò ke m bay mizik vag. Paske moun nan wè bagay atistik. M pa wè atistik. M wè nanm moun. M wè mwen menm m te nan bòz. M pa janm wont di l. Mwen m te nan bòz. Nou gon sektè malad. Nou menm ki anndan sektè a. M vle ke nou konnen. Moun ki pral konvèti yo. Pa wè lè w pral konvèti e nan batay ou ye. Pa etone ou fin konvèti la. S on moun anndan legliz la. Ou konnen gen anpil moun gen moun k ape peche al nan syèl. Gen anpil moun se pa dyab non se yon moun wi yon pwotestan mal afèmi wi. Ou konnen gen moun ki kite w pase devan yo, e pa paske yo te vle w devan yo pou yo ka kou pike w nan do. Gen moun ki kite w devan yo pou yo ka gad jan w mache wi, pou yo ka ponyade w wi. M wè kounye jounen jodi a la, yo menm non, nan non Jezi Kri, o non de Jezi, e levanjil pou m fè. Ou wè si m gen yon moun m gen yon pwoblèm avè w, ou mèt ekri m. Ekri m, ekri m sou 37, ou ka, ou ka, moun ka kontakte studio a nan 36 01 99 97, ou ka kontakte. Ekrim ou ka kontaktem tou anvan m bloke sim sa paske m pap fè semèn nan avèl nan 37 37 41 41 paske m gen dese de m gen nenpòt mil mesaj sou li mesaj m wè ma wè dim ki pwoblèm gen avèw ma tou mande w padon si pou m moute sou Facebook pou m fèl anvan w avili m sou Facebook lan banm gentan moute pou m pou m mande w moun padon paske m pa kwè si la si lap fè levanjil omwen pratike l gen dese de moun men men nou gen kouraj nou gen fyèl.
Mèsi guys paske w te rete gade tout video a, asire kew te abone, gade si w like epi pa bliye kite yon kòmantè, male nan kwaz yon lòt video, gang gang.